We need peace we need liberty we need freedom in my beautiful country A moun kap fè revolisyon yo konya M vle di nou bagay Moun ki nan revolisyon Moun ki di yo pral fè revolisyon yo M vle di nou bagay Pase fòk ou toujou itilize mikwo lè mikwo pwisan Pou peyi ou Moun kap fè revolisyon yo, m pral di nou yon bagay. Gad ta pota raj man ki good love, good love. Nou pap kanpe live la. Moun kap fè revolisyon, revolisyonè yo. Revolisyon pa fèt jan nou jan nou jan mwen nap bat pou nou pwone la. Pa kite emosyon anvayi nou. Tanpri souple. Pa kite emosyon anvayi nou. Gen moun ki di konsa revolisyon pa fèt. Nan rezo sosyo, yo di fok ou atè a la. Mwen dakò avèk moun ki di sa yo. M dakò. M baw respè. Men! Lè tout rezo a leve mand anraje, revolisyon an gentan rive atè a. Piga nou janm kite moun ban nou revolisyon pa fèt, tankou w ret konsa ou di, Oh! Banm al pote boure! Nepal pa nan menm sistèm avèk Ayiti. Nepal pat gen gwoup gang ame jis nan zo tankou Ayiti. Nepal te jis gen yon sistèm gouvènmantal ki t ap souse l. An Ayiti nou gen yon sistèm gouvènman k ap souse nou, nou gen gwoup gang ame jis nan zo. Se ki vle di, avan nou al batay pou revolisyon, fò nou konnen pou kiyès gwoup gang yo ye. Èske se pou pèp la? Èske se pou gouvènman? Polisye yo! Fò nou konnen kòman nou pral atake yo. Pou kiyès polis yo ap travay? Eske gouvènman an pa achte polisye yo? M ap di nou yon bagay, sa m ap di nou an, tande m byen jenès la. Fò nou konnen pou kiyès polis yo ap travay? Pou kiyès gwoup gang yo ap travay? Se vre, lejibleman, lapolis se sèvi e pwoteje, men nan peyi nou, nou konnen byen kòman lapolis ye deja. Si gwoup gang yo pa di nou, eske yo kanpe avèk pèp la, eske yo kanpe avèk gouvèneman, nou pa ka kouri pote boure, san 1 avèk pisten bal nan men, avèk 2 bwa men, nou pral mouri. Yo pral tiye nou, pòdjab, yo pral tiye nou. Nou pral mouri pou granmesi. Fò nou konnen pou kiyès gang yo ye, pou kiyès polisye yo ye pou nou pote boure. Kounye a, men sa nou pral fè. Pou fè revolisyon, fòk ou gen fòmasyon. Fòk ou fòme. Pase gen moun ki pral montre w li vle revolisyon men se pou sistèm nan l ap travay pou l twouble revolisyon an. Oh Bondye pa kitem mouri. Gen moun ki montre w li vle revolisyon, men se pou sistèm nan l ap travay. Yon fason, li vle twouble revolisyon an nan men w. Yon sistèm k ap travay depi lontan, li pa piti. Li gen gwo fòs, li gen gwo pouvwa. Yonn nan bagay m renmen de Minel, Minel dim konsa Ralph, rezon ki fèm leve kanpe konsa, e sak fèm apresye misye, li di se lèm fin wè w fè live avèk afriken an, li di m wè tout ayisyen leve avè w, li di sa montrem se pa betiz pou moun di pou moun renmen moun, li di monchè m gen anpil tan m paka tounen nan peyi m, li di m pral batay pou peyi a se swa m mouri oubyen m viv. Epi misye wè ke peyi a bezwen moun ki pou travay pou li. Epi li met men pou l batay. M pa bezwen konnen vi pase l, m pa bezwen konnen anyen. Sa pa, sa pa gade m. Men guys, moun ki bay dat pou revolisyon yo, sispann. Pèp la, piga nou kouri al mouri non cheri yo. Sivouplè cheri, sivouplè. Piga nou fache avè m non guys. Pa kouri al mouri non guys. Pa kouri al mouri. Avan nou ale cheri, fò nou konnen pou kiyès bandi yo ye cheri. Nou wè babekyou, m ap di mesaj sa. M konnen mesaj sa sansib anpil, pase Babekyou se yon moun ke yo pale de li nan jounal ameriken, yo pale de Babekyou nan jounal dominiken. Babekyou se yon nan bandi ki toujou di l pa bandi, mwen dakò. Men anpil moun wè l tankou bandi men li toujou di l pa bandi. Mwen pa gen pwoblèm avèk sa. Li di li son revolisyonè. Ok m dakò. Men babekyou toujou fè pati de viv ansanm. Viv ansanm se gwoup gang yo ki met ansanm ki di yap viv ansanm. Men yo viv ansanm, men eske pèp la viv ansanm? Pèp la pa janm viv ansanm. M konprann. Yo ka petèt viktim de sosyete a tou. Yo ka petèt moun ki viktim de sistèm nan. Paske yo se moun tankou tout moun. Yo gen san, yo gen kò tankou tout moun. Yo ka pa aji menm jan avè m, avè w, ki vle lapè. Yo ka vle lapè a tou, yo pa ka pran lapè a. Men tande byen! Si Babekyou s on revolisyonè, fòk li vini pou l di nou, ok pèp la, gwoup gang yo kanpe avèk nou, yo pa kanpe avèk boujwa. Se pawòl sa nou bezwen. Pèp la! Gang yo pa kanpe avèk boujwa, yo pa kanpe avèk nèg kap kraze peyi a, yo kanpe avèk nou. Nou bezwen nou pou nou batay. E sa nou bezwen Babekyou. Pawòl sa nou bezwen. Epi nou bezwen aksyon an. Sa nou bezwen nan men w. Kòm ou se pòt pawòl, di nou avèk kiyès Viv Ansanm kanpe. Kiyès Izo kanpe. Avèk kiyès!

Tay! Ou ban nou bèl pawòl, ou ban nou bèl diskou, ou pale byen, ou pale byen. Sa ou di yo se vre, se verite. Men nou bezwen konnen avèk kiyès ou kanpe. Èske ou kanpe avèk nou? Èske ou ap la avèk nou? Èske nou mèt konte sou ou? Èske ou se edmi nou? Èske nou mèt prepare pou ou? Kòman pou nou vini anfas ou? Kòman pou nou vini avan ou oubyen san ou? Pa kite yo jwe avèk nou! Nou t al lekòl! Menm si w te fèt andeyò, menm si w fèt lavil men w t al lekòl, ou te etidye tankou tout moun. Se pa Etazini ki bay edikasyon. Se pa Kanada ki bay edikasyon. Tout peyi gen yon sèl menm liv. Nou gen menm liv. Nou gen menm liv. E si w ranse, istwa nou pi fò pase yo. Fò nou konn avèk kiyès ou kanpe cheri. Pa ban nou bèl pawòl. Pa ban nou bèl diskou cheri. Nou tande sa yo deja. Jenilo, nou tande sa yo deja. Fò nou konnen avèk kiyès ou kanpe. Kiyès ou kanpe. Pou kiyès ou ye. Pou nou konnen kòman nou pral batay.